Nou tounen ankò e pou nou vin fè yon ti pale sou bagay tps la. Pa bliye non nan fen videyo sa a, gwo videyo ke m pran sou LSV Luckson Sainvil kote gwo zanmi ki pral temwanye pwosesis li fè pou l fè yon otodepòtasyon pou l pimpe tèt li nan peyi l. Zanmi an di li pa gen dwa janm Etazini fè moun mal mesye. Yo Etazini fè moun mal. Zanmi an di li pa gen dwa janm pile tè Etazini ankò sof si! Li ta gen yon paspò diplomatik, li ta gen yon bagay esansyèl li bezwen pase, l a pase. Apre sa, kote konsa, li pa gen dwa janm pi. M ap ri mesye. Paske m konnen kantite Ayisyen, kantite Ayisyen ki ta renmen pile tè Etazini sa a, ou mèt di yo, yo pa konn afè w. Ou mèt di moun nan peyi etranje pa dous, Etazini pa fasil, bagay yo konplike, ba e. Yo gen moun ki deyò, lè m wè m a kwè. Lè m wè m a kwè. Gon lè m t ap gad yon videyo m sonje, yon nèg ap lave asyèt. Wè pil asyèt, pil veso nèg la ap lave. Wè nèg la plenyen, mizè, ou pa ka poze si w bezwen al nan twalèt fò w avèti patwon an, ou pa ka poze nenpòt jan, epi m a gade nan espas kòmantè a gen yon zanmi ki di konsa li ta byen renmen ti djòb sa. Sa vle di zanmi, Ayisyen pa konn afò, tout tan li pa nan sitiyasyon pou l ap viv li, pou l wè nan ki nivo bagay sa konplike, difisil. Gen se de moun ki pa menm ka pran yon jou òf, moun ap trimen, fò moun nan travay, etranje pa konn afò frè m, fò w travay, fò w travay pou w bay lajan. Fò w peye bil yo. Malgre w wè moun nan ap di w bagay la difisil, bagay la konplike, gen yon lòt ki di w li bezwen l li menm. Li bezwen l, li pa konn afò li bezwen. Ayy zanmi bagay yo rèd, bagay yo rèd. Epi se pou sa zanmi, avan nou montre w videyo zanmi an ki ap temwanye kijan li te fè pwosesis pou l fè oto depòtasyon l poko rive Ayiti non silvouplè. Li poko rive Ayiti men li nan pwosès la la a, yo gentan fin konkli avè l tout bagay, y ap rele l pou yo di l kilè l ap pran vòl pou l al Ayiti epi pou l wè kijan l te kapab tire ti lajan bay imigrasyon ap fè l kado a. E mezanmi, avan n ale nan videyo sa a, m te gen konsèy sa a pou ou, ou menm zanmi ki an difikilte avè koze ice la, ou konnen w nan kouri, ou pa ka fè anwo, ou pa ka fè anba, gen de moun ki pran machin yo lage yon kote, moun yo pa ka kondi, moun yo pa ka soti al nan mache, moun yo pa ka al lekòl, moun yo pa ka al inivèsite, moun yo pa ka al travay, anyen menm. Konsèy m te bay on moun pa mwen, m te di l konsa, Gade, tout sa k vin nan lide w, tout sa k vin nan lide w, mete l sou papye, materyalize ide sa a. Aske w konnen, moun ki kwè nan Labib yo, gade pou w wè, se rèman, ra fwa nan Labib w ap wè Bondye te fè mirak san ke l pa t itilize yon moun, san ke l pa t itilize yon bagay. Ou gen ide iks, ekri l sou yon papye. Ide igrèk, ekri l sou yon papye. Li dezèd, ekri l sou yon papye. Wè si nou te kapab òganize tèt nou an kominote, kreye gwoup, gwoup zanmi ou konnen, ou fè konfyans. Pa al pran ayis, ondèkòve pou nou mete nan gwoup la non, pou yo pa idantifye nou, pou yo pa konn ki kote nou ye, pou y al pran nou. Eseye regwoupe nou avèk Ayisyen nou konnen ki nan menm difikilte avè nou, moun nou konnen ki yo ka depòte sou pe. Eseye travay lespri nou pou nou wè ki sa n ka fè, sa n ka fè paske gen nan nou la a. Gouvènman se gade lap bagay nou sere boulon nou poul wè nan ki nivo nou rive nan kote poun about poun pa ka achte bagay poun manje poun pa ka peye kay pou yo mete n deyò pou ice ka pou nou pi byen e se òganize nan kominote poun wè pa ki fason nap fè bagay nap fè sa sou gon zanmi ou bon zanmi ou moun nou konnen ki bezwen plis èd sa ki gen plis yo Ba yo, eseye ede yo. Si moun nan gen yon kote li rete, pa mete li deyò. Se pwoblèm manje li genyen. Fasilite moun nan nou jwenn yon ti sak diri. Se moman pou nou sere koud nou. Sere koud nou, sipòte youn lòt. Tande sa m di w? Ekri ide nou genyen yo. Èske w ap tounen Brezil? Ki jan w ka tounen Brezil? Èske w ap tounen Chili? Ki jan w ka tounen Chili? Èske m ap janbe Meksik? Pa ki mwayen pou m janbe Meksik pou ice pa met men sou mwen? Ekri l, ekri yo. Gen yon avoka ki te bay konsèy sa a, misye di, si w gen yon timoun, ekri yon papye, m pa konnen ki jan papye a di, an ka yo ta depòte w pou yo konnen kiyès k ap pran responsablite timoun sa a. Ekri yo, ekri yo. Paske si yo pran nou san nou pa t planifye anyen, bagay la ka pi grav. Planifye, planifye. Pase gen yon dikton ki di konsa, Les temps durs créent les hommes forts. Se tan difisil sa yo k ap fòtifye nou. Ok, si nou pa t nan difikilte sa a, gen se de bagay, gen se de ide ki pral vin nan tèt nou. Ebyen, gen se de ide ki pral vin nan tèt ou la a, se moman pou ekri ide sa a yon kote pou wè èske yo fè sans, pou analize yo, pou wè kòman ou ta kapab fè pou egzekite ide sa yo, si yo bon. Pa tann se lè ice pran ou, se lè yo met men sou ou, se lè sa a pou w ap tcheke avoka, bat pou gen nimewo avoka ou sou telefòn ou, bat pou genyen yon plan, yon de twa, pou konn kijan pou fè pou soti tèt ou. Ayiti nan moman yo konnen la, se moman sa wale lanmou, wale lese si, wale lese la. E pa sèlman Ayiti non, istwa Brezil la la zanmi, yon dam m tap tande yè la. Dam nan gen mari l, yo menm, yo di a, yo te gen plis pase 20 an ap viv Etazini. 20 an, 20 lane, yo pa janm tounen Brezil. Dam nan gen pitit ki fèt Etazini, ki pa janm konn Brezil. Yo depòte mari a, ebyen, piske se mari ak tout yo, moun yo ap bat pou yo oto depòte tèt yo. Madanm nan pral ap vin Brezil la avèk tout pitit li. Men chans pou moun sa yo, mari a gentan vini, misye gentan ap chèche kay la, bagay sa yo. Timoun yo twò kontan menm. Timoun yo twò kontan, y ap vin Brezil, bagay sa yo. E manman an t ap eseye konvenk yo pou l wè si yo te ka aksepte rete epi li menm pou l tounen. Yo di nan, pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa, Brezil li ye tonton. Ti Lewa konn pale pòtigè. Y ap tounen Brezil. Men nou menm ann Ayiti, nou pa ka fè sa pou di a. Yo ta depòte m la mwen menm. Ki jan m pral fè rive Senmak la? Lè m ap pase sou Kokorat Sanraz, m ap pase sou Nèg Savyen. A non. A non, monchè. Li se de kote ou ret nan peyi a, li difisil anpil, anpil, anpil, anpil, si yo ta depòte ou, lavi w ap konplike anpil, anpil, anpil, anpil. E pa ke m di moun ki Ayiti ap mal viv non, e pa sa m di. Gon yon seri de kote ki gen nan peyi a, lavi difisil anpil ladan yo. Nou konprann? Lavi difisil anpil ladan yo. Rive nan zòn sa a se yon, se yon, se yon pakou di konbatan, jan moun ki pale franse yo ta ka di l la. Se yon sòt de labirent pou rive nan zòn sa a. Ale vwa pou ta stabilize w pou wè kòman w kapab fè pou w adapte w. Nou gen plezi pou nou akeyi aswè a nan emisyon Pawòl Imigrasyon, Mathieu Georges Emmanuel ki ap tann nou depi yon bon ti tan. Dezole Emmanuel, nou fè w tann anpil. Bonswa, byenvini nan emisyon Pawòl Imigrasyon. Kòman nèg ye? Bonswa Luckson, bonswa a tout telespektatè kap gade nou la.
Alo, Emmanuel, nou gen plizyè jou nap konvèse, plizyè jou ke nap fè ti echanje, kote kote, eseye rantre an kontak avèk nimewo telefòn biznis LSV Media pou di, ou gen pwosesis self-deportation nan ke ou lanse, Men premye bagay ou te fè eta de li se tan yo pran pou yo trete demand lan oubyen pwosesis la pou l rive nan finalite l. Ou gen pli de 20 jou depi ou lanse e pwosesis self deportation nan. Avan menm ke n rive sou self deportation nan, m ta renmen konnen istwa Mathieu Georges Emmanuel, kòman l rantre isi Ozetazini, ki bò w ap viv, Si ou kapab pataje detay sa yo avèk nou.
Alò ankò yn fwa Luckson map diw bonswa, janw di la nou pam se Mathieu Georges. Fon ti bese kamera a tou piti ou gen twòp espas sou tèt vwala. Vwala bon bagay. Ya map viv Boston. nan eta Massachusetts, nan vil Methuen. Alò, jan tout moun te antre, mwen te antre nan pwogram Biden nan, suit a tout reyalite ke nou tap viv nan peyi nou, so nou te chwazi antre nan pwogram Biden nan. Sa fè 23 novanm 2023, sa pral fè nou 2 zan e kèlke mwa.
Ok, nou gen 2 zan e kèlke mwa. E lè w te vini an ou te ale Boston dirèkteman?
Wi, lè m te vini an la a, m pa ko chanje adrès, m te vin la dirèkteman nan vil Methuen.
Ou nan vil Methuen, donk ou te rantre nan peyi a nan kad pwogram Biden nan, ou te vin aplike pou tps apre?
Ya, m te vin aplike pou tps, sa pral gen 1 an, 1 an e kèlke mwa, apre yo te mete fen nan pwogram Biden nan, m te vin fè aplikasyon tps sa, nou pral gen 1 an, fevriye ki sot pase a la fè n 1 an, nou pral gen kèlke mwa dèyè l. Ok.
Mentnan m pral, m pral remande w pou w fè yon ti egzèsis ankò, e ou wè sou tèt ou, e ou kite twòp espas, just fè yon ti bese l tou piti, m konnen ke w pa gen stand, Egzèsis la li pa twò fasil. Vwala. M panse li bon la. Li bon la. Banm parèt. Bon bagay. So, sèlman ou gen yon ti limyè ki nan do ou ki dèfwa fè ti parèt. Si w te ka fè yon ti vire pou limyè la pa twò deranje. Yeah. Ou genlè gen anpil limyè kote ou ye a. Eseye evite pou limyè la pa... Pa twò parèt nan kamera. Bat pou limyè a ta anfas ou olye l parèt nan do w paske ou gon glas, ou gon glas nan do w. M panse l ta sipoze bon la. Bon bagay. Li bon la, li bon la. Mètnan, ban m mande w, m dwe rele w Jòj, Emanyèl e sa k ap pi bon?
Prenon an se Jòj Emanyèl, non an se Matye. Ok, donk rele w Matye pito.
Ya. Ok Mathieu. Ou rantre ou vini Boston. Ou fè tps. Administrasyon ap sakaje nou depi lè yo monte a. Donk Donald Trump ap sakaje kategori sa. Dayè yo te di nou menm lè nou pase tout pwosedi, nou tcheke nan èpòt etc. Yo te konkli ke nou pa rantre legal la. Pou yo menm moun Biden yo pa rantre legal. Gen anpil tibilans depi lè administrasyon sa a pran tèt peyi a. Lè vin genyen kesyon koupe tps la, depi avan menm, prezidan vin avèk yon kesyon self-deportation, yo transfòme app CBP One nan an CBP Home. Sa vle di, olye yo itilize app CBP a pou vini, Yo chanje l, yo fè l tounen yon app pou itilize pou ale. Se poutèt sa yo rele l CBP Home. Self Deportation, dabò yo te kòmanse avèk yon montan de mil konbyen dola, si m pa twonpe m. Epi aprè yo pral vin monte kòb la. Sa m vle moun yo konprann sèke. Operasyon depòtasyon an, li koute. E se paske jisteman administrasyon konnen li koute, yo vin avèk de zinisyativ, yo petèt rele sa an franse de zensitativ, pou fòse ou di mwen sankouraje migran ki konnen yo ilegal oubyen san papye nan peyi a, depòte tèt yo poukont yo, sa ki pral yon chaj an mwens pou leta. Se pou sa yo vin a pwogam sa pa egzanp. Yo ofri w yon biyè davyon. Sa vle di ou pap peye biyè davyon e yo ba w yon sòt de rekonpans, yon ti lajan pou lè w rive lakay ou pou w kapab kòmanse fonksyone. Li te pase de mil konbyen, kounye a li de mil sisan. Mwen okouran gen plizyè moun ki itilize l deja. Gen Despanich pa egzanp ki te plenyen nan yon atik yo di malgre yo rive nan peyi yo, yo pa jwenn kòb la. Paralèlman, gen de lòt moun tou ki di yo jwenn. Mwen genyen des ayisyen ki ale an ayiti deja ki resevwa kòb yo deja. Yo resevwa kòb la a travè western union nou pral genyen pou nou wè sa pi devan avèk Mathieu ki se youn nan ayisyen ki fè pwosesis la. Mathieu banm mande w dabò pou tèt kisa w chwazi depòte tèt ou ou pa kite yo arete w mete w an detansyon e voye w an ayiti?
Alò pou m reponn yon kesyon sa, gen plizyè rezon, gen de rezon premye, prensipal. Premyèman, m gen yon santiman dapatenans, dezyèman, m se yon patriyòt. Ok. E depi kanpay pwopagandis sa gouvènman ap fè, depi e sa fè m pa t fè kat travay anba tps, m pa fè okenn dokiman anba tps. Poukisa? Jiska jounen jodi a.
Pase depi pwopagann nan te lanse, m te gentan prè. pou m te retounen lakay mwen pou m te fè l. M pa t ko jwenn opòtinite ke yo mete a. M te vle rantre nan yon kad, menm jan m te rantre nan yon kad pwosesis, m te vle fè yon pwosesis legal, paske gen de demach administratif pou m fè lè m rive nan peyi Dayiti. Ok, m te vle pase yon pwosesis plizoumwen pou m ka jwenn yon kad legal. Ok.
Donk sa vle di ou di tèt ou, ou dwe tounen nan peyi ou, ou pa santi ou twò alèz nan kontèks kote nou ye a.
Ya, egzakteman. Ban m mande w Matye, ou pran desizyon sa a pèsonèl oubyen ou konsilte fanmi w? sou sa? Se yon desizyon m te konsilte fanmi m depi ane pase, men ou konnen sitiyasyon depi moun ap viv isi, e plizyè moun pa t kwè ke mwen m ap tounen tout bon. Plizyè fanmi, menm moun k ap viv, menm sponnsò a la, li pa t janm kwè, se yon mesaj li te resevwa avan yè, odimwens lendi ou madi,
de uscis ki te fè li transfere l ban mwen, lè sa li kwè pwosesis la an mach. Ok, mètnan banm mande w e Matye, ou deside pou fè self deportation, sa vle di ou retire kò w nan peyi a pou kont ou san yo pa bezwen vin arete w, vin mete w an detansyon, mete w nan avyon, ou pral desann, laprès pral anvayi w, pral kouvri figi w, ou pa vle bagay sa. Donk sa vle di ou vle pou just. deplase ou al lakay ou.
Nòmalman. Nou pral gade youn apre lòt etap yo. Matye, Ki premye bagay ou fè nan kad pwosesis self deportation nan?
E premye sa m te fè, li te dimanch 10 jiyè, m te fè CBP ou m nan. Yo te voye yon mail de konfimasyon pou mwen, yo di y ap reponn mwen lan 7 jou. E apre 7 jou, m te wè Yo pa di m anyen. Sou uityèm jou 17 jiyè, mwen ale sou kont uscis mwen, mwen ranpli fòm G325 R. Ok. Donk ou ranpli fòm nan. Apre m fin ranpli fòm G. Mwen fin ranpli fòmilè fòm G325 R la sou kont uscis mwen. M tann 21 jou kounye a. Lè m wè e 31 out pase yo pako di m anyen mwen ekri yon email Doc talè talè fò ti kanpe fò ti kanpe Mathieu sa vle di ou fè anviron 20 jou bon jan moun yo ap montre ke bagay la depòte tèt ou depòte tèt ou li pa rapid? Ya se youn nan pi gwo pwoblèm mwen te gen li pa rapid ditou e se yon pwosesis ki ekstrèmeman konplike m te di yo sa nan biwo a jodi a. Lè m fini 31 jiyè a, premye out, m oblije ekri yo pou m di yo so m bezwen èd pase mwen fè sèv e mwen fè tout dokiman yo nèt mwen ranpli si bipi ou m mwen ranpli fòm je 325 èr la se la ke yo pral ekri m delandemen ki pral 2 out yo pral ekri sponsò a yo pral ekri sponsò a dirèkteman yo rele l menm nan telefòn pou yo di li e Pou yo di li so pwosesis la apre m ka pase nan yon biwo pou m finalize. Yo kontakte sponsò k te rantre w la? Ya, dirèkteman.
Ok.
Mentnan, ou fin fè tout etap sa yo, ou di ke yo te ba w. Randevou pou w vini fizikman. Ou di ou te ekri yo dabò. So ou di yo ou gen lontan ou lanse pwosesis la, pa gen anyen ki di. Ki sa w di ou te reponn yo, yo te reponn ou? Ya, yo di mwen, e, yo ban m randevou 7 out la, lè m ekri yo a. Ki se jodi a.
Ki se jodi a menm, a inè. E m panse ke se, se, se, se, se nan kontèks sa a n ap fè entèvyou a. M ap raple pou tout moun k ape tande la. Mwen e Mama Tiye n ap pale Sa gen kèlke jou, li te enfòme m de tout etap yo. Matye voye dokiman ban mwen. Gen de dokiman Matye voye ban mwen, m pa deside mete yo sou ekran an, piske se de bagay federal, m pa vle mete yo. Donk, pou m pwoteje tèt mwen, pwoteje Matye, mwen fè l konsa. Paske mwen, an matyè de difizyon enfòmasyon, m trè metikile, m trè sansib, paske m pa vle vyole anyen de manyè enkonsyant. Ou konprann? Talè m fè yon bagay la epi. Telefòn mwen ka kraze la tèlman avoka ka relem pou di Luckson sa w ap fè la papa, retire retire papa lage bay sa. So pou m evite tout sa, gon bann dokiman ke Mathieu pataje avè m ki se de bagay federal ke m kenbe konfidansyèl. Alò, mwen te di Mathieu nou gen 2 posiblite, se swa m pale avè w anvan w al nan randevou ice la, alè fò m di w Mathieu te ale nan yon biwo federal kote ke yo regle koze sa yo. M di Mathieu an nou pale swa avan oubyen nan jou a. M di nou ka petèt pale avan. Epi, eske m ka fè yon ti blag Matye? Matye di, Luckson, si w vle fè l avan, n ap fè l. Okontrè, si w fè entèvyou a avan, epi randevou vandredi a, si yo ta tou kenbe m, ou konnen w gen entèvyou a, paske m ka pa soti, m ka pa deyò ankò. Matye di, m pa konn sa k ka pase vandredi, si nou fè entèvyou a, w a kenbe l, epi vandredi si yo kenbe m, Lè sa wap pataje enfòmasyon avèk avèk moun yo. Bon, m te vin gon difikilte m pat ka fèl avan, m te di Mathieu an nou fèl jodi a kise. Sa te vrèman, eskize mwen, sa te vrèman sèvim yon plan B tou, pase se sa mwen te gen a yon moman dire lan entèvyou a kòm yon mwayen presyon, nou pral pale sa pi devan, m te vin sèvi avèk sa kòm yon mwayen de presyon tou pase m te di yo e menm si mwen sou siveyans kounye a, fò mwen di w sa klè tou, telefòn mwen Nou pral vin sou sa. Se yon nan de posibilite. Nou pral vin, nou pral vini sou sa. Jodi a, se te randevou ke Matthew te genyen nan biwo a pou al fè swivi sou pwosesis pou l depote tèt li. Mentnan, ki sa randevou jodi a te ye? Ki sa yo di w? Ki sa yo fè avè w Matthew?
Premyeman mwen parèt, se nan Burlington, 11 Ray Avenue. Mwen parèt nan yon biwo ki te totalman vid. Nan Boston? Nan Boston, wi wi. M parèt nan resepsyon an, yo ban mwen ranpli yon fòmilè. Premye fòmilè mwen te pataje ansanm avèk ou a. Mwen fin ranpli li, yo tcheke INumber m. Epi gen yon lòt ajan ki vin entèvyouve m kounye a. Entèvyouve m sou tout aktivite, adrès mwen, poze m de kesyon. M fè prèske. e 45 minit ap reponn kesyon e sou vwayaj la
lòt fwa pale de vwayaj Biden nan
nan sou vwayaj ale a konprann apre sa ou poze m kesyon ya apre sa tou gen de entèwogasyon ki poze m sou e ko adrès mwen tou sa ou konprann wap wè sa lan fòmilè a
epi
Planifikasyon, kijan m prale, kijan m vle ale, tou sa.
Ok. Mentenan, nan ti echanj sa a, èske pa moman ou te santi w panike? Paske vizibleman ou te yon ti jan enkyè, kòmsi pou yo pa tou kenbe w. M te trè panike, paske m pa t avèk ni Advocate, ni. Entèprèt. Entèprèt. M te panse se yon senp entèvyou, ti anglè bazik m te genyen an. Se a la moman dire m koumanse wè twò gwo kesyon y ap poze m. Ok. E m te oblije rale kò mwen, m di, a, m pa gen anglè pou m defann tout koz jiridik sa yo. So.

Sou menm kes mwen an, m vin met yon pwojektè sou yo. Ok, banm fon ti kanpo, banm fon ti kanpo. Sa Mathieu ap eseye di nou la men sal ye. Sa vle di moun ki te rantre Mathieu nan Biden nan Biden nan, yo kontakte l. Sa vle di moun sa konnen. Men lè Mathieu rive nan biwo a, yo poze l kesyon non sèlman pou sponsò a, yo poze l kesyon sou tout moun ki te nan kes Biden ke sponsò a te aplike pou li a. Eske se sa?
E nòmalman, yo pa fè l dirèk dirèkteman. Youn nan bagay yo pral fòse m ale, yo pral enpoze m kòmsi pou m mennen lòt moun, asavwa lòt moun pami yo nan menm bagay la. Yo te menm di m, a yon moman, a yon moman di yo te menm di m, si m vle m ka tou fè tikè, m ka tou mete moun nan tikè a ya. So, se lè m wè sa yo pral yon ti jan, yon ti jan. depase m vin wè m di ah jan m vle esplisit la jan m vle esplisit la m vin di sa m vini defann tèt mwen se mwen menm so se mwen k prale men men li te vin yon avantaj pou mwen paske fòk mwen te moutre yo tou m gen lòt moun kap tann mwen gen lòt moun ki vle ansanm ale pase m te pè sa yo rele tou kenbe ansanm avèk braslè a m te bezwen de zagiman konvenkan. Asavwa, m te pale ansanm avèk yon lòt kòlèg ki te prè pou te ale a tou, ki te pale, k ap tann mwen. M di yo, m gen de moun k ap tann mwen la. So, moun yo ta renmen ale, men gen yon pere ki lakay yo, y ap tann mwen vini. Si tout bagay pase byen a sanpousan, lè sa a, yo ka rantre nan pwosesis la. M te vin jwenn agiman sa pou m te debarase m de kesyon sa pase m pa t vle twò rantre ladan l pase sa li se sèf depòtasyon se mwen k prale lòt moun m pa vrèman ka pale sou ka yo sou anyen. Ok.
Banm fon ti di, m ta ka di yon disgresyon. Ou wè odyans ayisyen an? Soraya tèt chaje wi. Dènyèman m vin avèk William ki dakò pou l pran braslè a. Li di l pito rete nan prizon bò isi a braslè a oubyen fonksyone a braslè a olye l tounen Ayiti. On bann moun anba live la kalonnen malere a. Men kounye a men Mathieu ki deside rantre lakay li. Ou jwenn moun ap kritike l tou. Finalman, ki sa nou vle menm? Non, se sa.
Non, mwen menm, menm, menm pa an rèv m pa ta, menm, menm an rèv m pa ta pran brasle a. Menm nan rèv, sou prensip li ye, sa vin raple m, sa vin raple m, paske mwen se, mwen se Ayisyen dabò, mwen di w mwen gen yon santiman dapatenans e yon patriyòt, sa vin raple m mizè zansèt mwen yo te pase, ki se brasle nan pye, chèn nan pye, li vin yon, yon mit nan tèt mwen. Menm pa an rèv, jan lòt kòlèg la t ap di ansanm avè w, Souline, nan, menm nan rèv m pa ta fè sa. Matye, m panse nou gen yon gwo pwoblèm wi. M pa konn a kiyès pou m ta pale. Mwen menm m te sipoze ale lan yon semèn ou de semèn. Si se pa t vòl yo te prezante m lan ke m pa t dakò, mwen pa t dakò vòl yo prezante m lan, asavwa konpayi ayeryen yo ban mwen. Nou pral vini, nou pral vini sou sa. Men, se yon parantèz m ap fè Matye. Nou gen pwoblèm wi. Dieudonne, ede m konprann fenomèn sa. M bezwen pale a yon sosyològ, yon psikològ. Daniel Loreston, se ou ki gwo ekriven, se ou ki I don't know man. Nou son pèp spesyal wi man. Malere a vin la dènyèman, li dakò met braslè nan pye l, paske l di w l p ap tounen Ayiti. Yo kalonnen nèg la. Yo rele misye nan telefòn. Misye ekri m, misye di, Luckson, e pa de moun k ap ekri m, fanmi m, zanmi m, se kòmsi s on vye desizyon m pran. M pale avèk Jeffly, ki li menm li di, pito li deyò l pa anndan prizon an, li gen yon braslè nan pye l. Woy! Yo fini a misye. Misye ap montre m apèl, moun ap pede rele l. Yo pa dakò. moun ki mete braslè a. Men kounye a m vin a Mathieu ki deside fò l tounen Ayiti. Li deside pou l depòte tèt li. Ou jwenn moun anba live la k ap pale mal. Ki jan de moun nou ye menn? Talè. Mathieu, sorry, sorry. M pa konn abitye fè sa. M pa konn abitye fè sa nan emisyon men. Men nou malad wi. Non se sa, Ayiti byenton yon jenerasyon pèdi. Mathieu.
Pep ayisyen nou gon problem wi. Nou vreman gen problem wi. Kese m pa ka. E sak fe wè mwen menm m telman abitye ave nou. Pil lot moun abitye ave nou. E sa fe gen de moun nou pa ka jwe sou rezo a. Nou pa ka jwe m, nou pa ka jwe James Pierre. E gen plizye lot m te ka site. Valerio Saint Louis. Pase nou se de moun tet nou sou zepol nou le lap fe travay nou. Sa di wè wè odyans ayisyen sou okipe l wap fou m gentan abitye avè l nou pa ka fè m fou wè tèt sa li la sa map fè a m konnen l nou pa ka dirije m men l pa fè sans m vin a yon moun la li dakò met braslè a nou joure l jodi a yon moun dakò pou l al nan peyi l nap pale tenten sa nou vle menm ok kisa nou vle tande menm. Sa n vle tande menn. M te vle pran ti tan sa pou mwen. Ayisyen pa bipolè ankò. Alò, lè m di Ayisyen, odyans Ayisyen pa bipolè. Nou miltipolè. Sa vle di nou pa konn sa nou vle. Nou pa vle sa, nou pa vle sa. Nou pa vle wouj, nou pa vle blan. Nou pa vle blan e wouj. Nou pa vle gri. Nou pa vle woz. Kisa nou vle menm? Ayisyen deside l prale, nou pale. Ayisyen deside l kenbe brasè l nan pye l, nou di se esklavaj li renmen. Sa nou vle menm? Matye, an n pale afè nou tande. Ok, jodi a Matye, kisa w diskite avèk biwo a e Nou planifye vwayaj la e eske se ou k bay dat pou w ale e biyè davyon? Ba nou plis detay. Depi lè yo pran paspò m, yo tou kalkile vwayaj la, yo tou prezante m li pou Okap avèk tèl konpayi, m di non, so m bezwen vòl pou Okay dirèk. Ok.
Okay dirèk, m te di yo e so m pa dakò. E pou mwen, pase m te pale yo, m te di yo malèt mwen, si malèt mwen pèdi yo byen si bagay so, m pa t dakò konpayi yo te prezante m nan dabò. Kiyès? Ou mèt site l. Ki konpayi? Non, yo te di m se Okap. Depi se Okap, se Sunrise. Sunrise. Ayiti pa nan Sunrise la? Non, m te di yo menm pa an rèv, si m ta pito ap peye tikè pa m pou m ale, m pa wè sa menm pase. Sargason Sa map pote m non, m te di yo sa tou pase lè yo vin prezante m, bon a tout fwa genlè e ladan m ka ale tou pa janm konnen pase yo di m se Fort Lod e Boston, Fort Lauderdale, Se sèl opsyon yo genyen? Okay. Ok, kòman wap Ya, sot yo vin gen Boston? opsyon. Talè, talè Mathieu, kòman wap sot Boston pou rantre Ayiti? Kisa yo di w itinerè la ye? Itinerè la map pran yon vòl de Boston, E Fort Lauderdale, de Fort Lauderdale, Antoine Simon dirèk. Ok, so sa vle di ou pap desann Okap, wap desann Okay? Okay dirèk. E se chwa pa w?
Se ya, se te youn nan kondisyon oubyen m te fè tikè pa m pou kont m.
Eske ou k chwazi dat oubyen se an fonksyon de disponiblite vòl yo? Se an te an fonksyon de disponiblite vòl yo, y ap tcheke, yo tcheke pou mwen.
Ok. Ou pase konbyen tan nan biwo a jodi a?
Mwen mete inèdtan, 45 minit nan biwo a la an total.
Èske w siyen de dokiman avan w deplase?
Ya, m siyen de dokiman avan m deplase epi telefòn mwen tou, bon, jan w wè m te di la, m siyen, telefòn mwen gen yon app sou li de siveyans. Nou pral rive sou sa. Anvan w ale, otorite yo enstale yon app sou telefòn ou. Menm la ankò, Mathieu banm wè, Mathieu fè screenshot app la, men le fè ke son app federal, m pap vin mete l sou ekran la, m pap vin mete m nan pwoblèm la. Mathieu voye l kòm prèv e mwen menm kòm jounalis m bezwen prèv. E m te renmen fason sa lakay Mathieu e prèske tout moun ke m t ap pale, William te fè menm bagay la, Jeffly te fè menm bagay la, yo voye prèv ban mwen paske bon, yo konnen se jounalis. Yo pa ta ka annik di m y ap fè tèl bagay epi m pral pran yo an dirèk. Donk anvan m pale a ni Matye, William nan te plizoumwen, e m ta ka di de manyè, m p ap di enpwovize men inatandi byen ke m te fè kèk tchèk de plizyè moun ki te di m Luckson ou ka pran misye, li gen brasè a nan pye l vre. Djefflin te fè menm egzèsis sa. Sa vle di mwen bezwen wè dokiman. Matye pa annik di m. li nan pwosesis self deportation epi m di ok ban m fè yon entèvyou avè w non nou gen plizyè jou n ap pale e l voye 2 dokiman ban mwen Mathieu anvan w ale yo enstale yon app sou telefòn ou app sa s on app ki pou siveye w tout kote w prale Ya app sa a kòm se siveyans tout kote m prale m gen de rapò pou m voye ba yo tou toutotan ke m la toutotan m pako kite peyi a. M gen de rapò pou m voye ba yo.
Tankou ki sa? Konprann?
So, selfi, tout bagay. Si w ka pataje, si w ka pataje sa.
Gen de bagay m pa ka ale twò lwen, jan w wè m te voye dokiman yo ba ou, e m te di yo m ap pale jodi a avèk anpil rezèv. Ou di w pral pale nan medya?
Ya m te di yo sa se youn nan bagay m pral pale lan medya gen de bagay enfòmasyon m ap bay so se youn nan kontèks ke m sa k fè m te vini pase non sèlman m te vle ede moun ki pè yo zanmi ki pale ansanm avè w k ap tann mwen ale si m retounen pou yo vini pase m gen Pou yo konn si pwosesis la fyab Ya m te ba yo de prèv tou ou konprann pou m moutre yo. Ke mwen kontak ansanm avèw, mwen kontak ansanm avèk de jounalis e de konpa e zanmi. Talè wal site non Mandan Mathieu papa, atansyon hein.
Non. So, a yon moman dire m te trè panike. A yon moman dire m te trè panike lè m wè m prèske m lan inèdtan la. So, de va e vyen, braselè ap moute, moun ap moute desann, bon pa gen sèl mwen k la. Ou konprann se sèl mwen k la, m te trè panike, m te sou strès. So, m di waw. Fò m chache de zagiman pou m soti.
Eske yo te di ou pa moman ki sa w dwe di nan medya ki sa w pa dwe di?
Non, gen de bagay de konfidansyalite yo ban mwen sou app la m pa ka pataje l. Klè, klè. Men, sa ki preliminè n ap pale la yo, m te di yo, so m ap di yo avèk moun ke pase se, se, se, pa bliye yo entèwoje m pou m evite lòt moun yo vini. Pou lòt moun vin nan sèf depòtasyon an fanmi. Ah bon? Si yo di yo ka atike a la, yo ka tou fè bagay. Sa yo di Mathieu, talè, talè Mathieu, talè, talè. Sa yo di, nèg yo tou itilize w kòm yon ajan ki pou al fè pwomosyon sèf depòtasyon? Non, pa bliye, menm nan adrès ou la, adrès ou yo konn tout moun k ap viv. Yo konnen si m deplase ou pa, yo konn tout moun ki deplase yo, ki chanje adrès yo. Ou konprann? Mwen menm, avantaj m toujou genyen, m pa t janm chanje adrès lè m te vin la a, so. yo plis ale avèm yon ti jan pli rapid
Mathieu ok se pa yon moun yo di yo resi jwenn yap tou kenbe la.
Eske yo limitew nan deplasman w an atandan w ale? M pa ka kite state la m pa ka kite li m pa ka vwayaje m pa ka rete menm nan kote nan app la yo mete yon app sou telefòn mwen yo diw sa klèman ou jis kaske. Mwen kite la male selon program mwen ye. Se menm jan braslè a li ye sa menm li sou telefòn ou.
Èd di app sa son ti frè braslè a hein.
So mwen menm mwen te pataje dokiman an. Al li dokiman pdf m pataje ansanm avè w la. Wap wè repons lan. Bon dokiman l di l. Gon moun ki di Mathieu yo genlè bon ti kòb wi pou fè pwomosyon pwogram nan.
Non m pa fè pwomosyon pwogram nan sof ke gen de moun, so m se ayisyen m jan m wè m te di w la m gen santiman dapatenans e m se yon patriyòt. So m te ale m te di moun yo m ap pataje enfòmasyon pou lòt zanmi m yo ki t ap tann mwen lan telefòn imedyatman m soti tout bagay pase byen pou m te di yo sa. E lòt ayisyen ki ta renmen. On e pase, pwosesis la se yon pwosesis ki ekstrèmeman difisil li ye, yo mande pou moun ale, yo pa mete yon mwayen, m di yo sa tou, yo pa mete okenn mwayen ki pli fasil pou moun ranpli, pase fòm G325R la, li difisil, fò moun nan gen yon anglè bazik sou li pou l konprann, e fò l gen yon minimòm enfòmatik sou li pou l ka manevre yon sistèm e kominikasyon an liy.
Matye, nou pral rive sou dènye pati a anvan nou voye w ale. Se sa ki gen pou wè avèk lajan. M konnen gen anpil moun k ap gade la, aspè sa ap enteresan pou yo. Avan nou rive nan aspè lajan an, Matye pa gen braslè nan pye l, se sa? Ya, ya, m pa gen braslè nan pye m. Fè moun yo wè pye w, paske m wè gen yon moun la ki di misye ka byen gen braslè nan pye l. An n dezapwouve yo la, Matye. Men de pye, m pa gen braslè nan pye m. Ok, Matye pa gen braslè. Donk, m te vle pou nou wè sa. Paske gen anpil moun anba layv la. Yo toujou pran plezi pale sa yo pa konnen. Matye montre nou pye l, li pa gen brase. Mètnan, ann vin sou lajan. Kòman pwosesis lajan ye Matye? Eske w gen yon bagay ou ranpli la? Yo di w ki lè y ap ba ou l, ki bò e ki jan? Pale nou plis de sa.
Lè yo te rive sou pwosesis sa avè m, sou tèm sa, m te di yo fè yon ti kanpe pase. M pa kyè de lajan. Oh. M kyè pou m al lakay mwen.
Wow. So premye sa yo di, yo di m konsa e y ap ban m, m ap gen yon ajan avè m nan èpòt la tou k ap akonpaye m. Ah bon?
Paske m ap lib, m ap lib se lè m fin anndan avyon an pou Okay. Sòti m lan.
Yeah, m ap gen, m ap gen yon, m ap gen yon. Yo moun ansanm avèm. Sof ke yap remèt mwen e fòmilè pwosesis pou lajan pou 2600 dola, yap voyel ban mwen pa Western Union, imedyatman mwen antre map ran fin ranpli fòm pwosesis yo epi yap voye lajan pou mwen. Sam te di yo mpa mpa vrèman Twò entèrese de lajan an. Mpa vrèman twò entèrese nan pati sa. M te di yo pati sa nou mèt kitel sou zantandi. Ok.
Paske mpa.
Men ou ranplil kanmenm Mathieu pou ka jwenn kòb la. Non, se m ranpli, li pa aplike, m ranpli kòman yo ban mwen yo, kòman yo pa ban mwen la non. Se te pa yon bagay mwen konte yo pral ban mwen. Si yo ta ban mwen nan avyon an, byen menm ajan ki ale ansanm avè m nan, li t ap tou mete yon anvlòp epi yo ba ou l ou moute avyon an, yo sètifye ke ou moute, oubyen lè w rive Ayiti ou desann yo ba ou l.
Ok. Mentenan, kòman yo di w w ap resevwa lajan, ki lè e nan ki moman?
Apre twa semèn ou kat semèn m ap resevwa yon imel de konfimasyon lan pou Western Union pou m al pran kòb la lan Western Union. Lè w fin rive Ayiti? Lè m fin rive Ayiti. Ok, pou moun ki t ap mande sa, Pa gen lajan anvan w deplase.
Moun yo pa gen lajan.
Se pa. Moun sa mwen menm Matye. Moun yo pa egare Matye mon chè. Moun yo pa egare Matye. Kòm si w panse moun yo ta pral ba w lajan anvan w kite. A mon chè. Ayisyen ta pral pran kòb sa epi yo pa deplase mon chè. Moun yo konn sa trè byen mon chè. Mèt nan. Yo di w se lè w rive. Ok e lè w rive apre 3 semèn y ap voye l ba ou pa western union kisa w fè nan fòm yo ba ou a ou met tout detay yo kòman w pral fè al nan western union pou w di ou gon kòb ki soti nan men tèl enstitisyon. Y ap voye yon email de konfimasyon ba ou avèk tout nimewo transfè tout bagay y ap voye l sou email ou.
Humm Eske gen moun ki jwenn kob sa deja Matye ou byen gen moun ki rive ayiti ki pa jwenn li.
Bon moun mwen te kontakte yo sa pat twò entèresem se pwosesis la kem te vle konnen yo dim yo jwenn 1300 dola depi lè moun 1300 dola yo gen de moun okay ya gen de moun ki dim yo jwenn li nan western union
ya gen moun ki jwenn li so nou pase Tout etap yo, soti nan desizyon pou w depòte tèt ou pou kont ou, pase nan demaraj pwosesis la, kijan w pase, n ap di ke Mathieu fè pli de 20 jou ap tann e jodi a li te gen randevou avèk ice. Mathieu, biwo w t ale jodi a, ki biwo l ye? Si w konnen. On biwo ice oubyen? Li pa gen.

rive nan planifikasyon vwayaj, se ou menm ki chwazi dat ou, e ou pa chwazi okap, ou di ou ap e, ou prale okay, paske se okay, okap, e mwen kwe e avyon desann, soti a letranje. Yo di m pa gen potoprens tou, menm yo menm, yo di m pa gen potoprens. Oh, yo te di ou klèman pa gen potoprens? Yo te di m klèman pa gen potoprens, se okap, e lè sa m di yo non.
Se moun di yo non okay gen moun bay okay la yo mandem non airport la airport la mdi yo Antoine Simon mtou ekril ba yo meplel ba yo yo gadel epi yo verifye sou konbitè yo wè gen vol pou okap men konpayi ki fè okay Fort Lauderdale Miami Fort Lauderdale mte di yo map pase Fort Lauderdale. Pou okay direct. Pou okay direct.
M pral kite w ale Mathieu men banm mande w sa. Gon bagay ou te trè retisan sou li, ou pat vle pèdi malèt ou. Gon bagay ou te di m ofisye yo te di w pou kesyon malèt la, si w ta pèdi malèt ou? Ya, yo te di mwen konsa, so se sou kont federal mwen ye, so m ap vwayaje avèk tout sekirite, se sou kont federal mwen ye. M te reponn, m te reponn. Donk si gon bagay ki ta pase? Si gon bagay ki ta pase, y ap fè tout pwosedi yo, yo menm. Ou konprann? M te menm fè yon blag avè yo, m te di yo konsa, e malèt la ka rive m pa rive. M ka rive malèt mwen pa rive. Se youn nan bagay m pa asepte.
Matye. Se youn nan bagay nan koup sa Ayisyen an m pa asepte. Ok, Matye. Malèt la ka rive, m pa rive. Ou pa rive ou menm.
Matye. Ya, m te di menm di yo. Pwosesis self deportation nan. Yo di ke lè w fè l ou gen garanti ke w ka tounen Etazini olye yo depòte w. Èske yo ba w garanti sa? Menm pa wè, m pa bezwen tounen.
Yo pa pale de sa yo avè m. Se pa, yo pa pale de sa yo avè w ditou, ditou. Talè, ou di menm an rèv ou pap tounen Etazini? Se menm an rèv m pap tounen. Poukisa? Sof avèk paspò diplomatik, m ka pase, pètèt si sa rive nan vi m. Si m ta gen yon pòs elektif, ak paspò diplomatik mwen, m ka vin. Men menm an rèv m pap vin la a. Sa k pase? Menm nan dòmi. Sak pase? Yo pase sistèm nan m te panse sa m te panse e pa sa l te ye. Dèlè depi m te vin la m fè 3 mwa obsèvasyon an m vin wè a laj ke m ye li pa li pa laj pou yon moun gen 37, 38, 40 an pou ou vin nan sistèm sa.
Ok.
E sa pral pran m 10 an ankò pou m rekonstwi tèt mwen. Ok.
Mwen sot m vini, m vin pran ti tan mwen pale, m ale. Matye, e koman ou wè ou kelke jou apre ou rive Ayiti? Eske ou gen tan komanse fè planifikasyon?
Gen planifikasyon depi 1 an m ap fè la. So, se sa k fè avèk anpil tristès, pase vizaj sa anpil moun konnen y ap gade la se pa vrè mwen menm sa. So. Ayiti America fini avèw. America fini avèw. Dezan stress, dezan ap gade, dezan. Waw.
Ap mal viv, se. Oh. Se anpil stress wi so fò nal lakay nou nal domi, nal fonksyone epi. Sa vle di ou pa janm domi?
Ou pa janm domi la Mathieu? Ou banm domi? Aa Lann pa janm domi la a, gen anpil moun ki konn profil mwen ki ap gadem sou rezo kap wè ansyen foto so gen yon moun a san pou san.
Ou gentan wè reentegrasyon oubyen readaptasyon an Ayiti? Ou gentan wè kote ou pral evolye?
Ayiti se peyi m, m ap adapte, m ap evolye, m gentan planifye tout bagay, m se yon pwofesyonèl. Kisa w fè kòm travay? Ki pwofesyon ou Mathieu? Bon, m se yon teknisyen an enfòmatik. Ok. Ok, m te responsab lojistik lan yon nan enstitisyon etatik nan peyi a. Ok.
Ok, m gen fòmasyon an kominikasyon. So, lè n rive n ap viv. N ap degaje nou. Ok, m fè BO Electrical Equipment. So, yon bagay ki pa trè fasil nan depatman an, anpil moun pa genyen l, gen anpil lopital k ap soufri tou.